Bonjour bonsoir mes amours bienvenue maten an jojo vini avèk yon lòt enfòmasyon pou ou li vini vin fè yon lòt edikasyon seksyèl pou ou ki baze sou bòbòt Nap di ou merci ou menm ki antre sou chanel la pou la premye fwa ou rete konekte ansanm avek nou pa bliye ou sou johnny's el jouen e nomalman tre to ou prale jwenn yon lot bagay anko paske le ou antre sou chanel sa pa ezite banm yon like abone ansanm avek chanel la komante poum ka konnen eske travay map fe a mache si tout fwa ou antre sou chanel la ou pa abone ou pa like ou pa komante Se komsi sa map fè an pa itil anyen. Ebyen maten la nou vin pale w de 5 tip de bob. Semen video pase an nou te pale de 5 tip de peni. Ebyen jodi a nou vin pale w de 5 tip de bobot e ki bobot ladanl ki bon. Gade video a jiska la fen pou ka jwenn ki bobot ki bon, pou ka konn bobot ki nan moun lan ki bobot li ye. Bobot madanm ou ki bobot li ye. E ou menm tou medam kap gade video a pou ka konnen ki tip de bobot ke ou gen. Nomalman nou pale maten an nap di ke gen 5 tip de bobot, gen bobot ki large, Gen bòbòt ki gen bòbòt ki laj, gen bòbòt ki natirèl, gen bòbòt ki sèk, gen bòbòt ki imid, gen bòbòt ki imid e gen yon bòbòt ki fleksib tou. 5 tip de bòbòt sa yo, nòmalman ou pral konnen ki bòbòt ou genyen ki bon. N ap pase nan premye etap lan ki se bòbòt ki fleksib lan. Bòbòt ki fleksib nan se yon bòbòt ke anpil moun toujou ap di ke fanm sa m soti nan yon bòbòt bò katredral. M pap di w non ou pa sot nan bòbòt bò katredral, m pa di sa. Men gon grenn bagay ou pral imajine, eske moun sa se yon bòbòt bò katredral li genyen oubyen se yon nati ki nòmal ansanm avèk ke li genyen. Fòk ou ekilibre bagay yo paske gen anpil fwa nou soti nan relasyon ansanm avèk fi an, nou chwazi nou chwazi pale de fi an lèd. Nou menm pou n fè fi an wont pase nan zòn kote nou rete. Epi tou, bòbòt sa yo kòman yo konn rive nan sitiyasyon sa? Bòbòt sa, se bòbòt imedyatman fi a. Li gen on nati ki imid, bòbòt sa li tipikman nòmal avèk mèt li, paske se de nati ke li konsa. E tou kòm tou, gen bòbòt ki fleksib lan, se pa rapò avèk jan de tretman ke moun nan bay bòbòt li, dlo l benyen, li lave bòbòt la ansanm avè l, li pa konnen lè l ap fè twalèt li fòk li gen yon po ki kenbe nan yon men epi li l ap vide dlo sou lòt men an pou l ap lave bòbòt la, men gen moun Imedyatman, sèvyèt yo siye kò yo, se avè yo siye bòbòt la. Bòbòt la bezwen yon tretman, bòbòt la bezwen chita sou twòn li. Se sa k fè gen bòbòt ki konn chwazi rive nan pozisyon sa a pou li imid. Imid lan li soti nan fleksid lan. Poutèt ki sa? Paske si bòbòt lan li menm ou pa pran swen l, bòbòt sa li gen tout chans pou l pèdi karaktè, pou l pèdi potansyalite l, pou l pèdi Tout respè l te genyen nan de fòt janm pou mari w e tou kòm tou gen bòbòt tou se paske ki nan toujou fleksib nan gen bòbòt se paske fi an tèlman fè sa ki rele sèks li tèlman li fè bagay lan everyday li fè bagay lan benntikoato li fè bagay lan 24 sou 24 sa vin rive fi sa li pa ka kontwole kijan de nati ke li genyen. Ebyen medam mwen menm maten an m vin pale ansanm avè nou, m toujou nan bòbòt ki fleksib lan pou nou pran swen bòbòt nou, pou nou konn kòman pou nou trete bòbòt nou, kòman pou nou bay bòbòt lan valè, mete bòbòt lan chita sou twòn li. Ok, pran swen bòbòt lan, lave bòbòt lan 2 ou 3 fwa pa jou, si ou pa al travay lave bòbòt la 3 fwa pa jou, menm jan ou konnen wap pran swen dan ou, wap pran swen anba tete ou poul pa santi su, wap pran swen anba ponyèt ou fòk ou razel, men bòbòt lan li mande yon tretman tou. Paske gen nèg ou gen nan men nèg lan kouche ansanm avèw la epi tou gade wè nèg sa se dol ba ou se paske bòbòt la gen yon pwoblèm men ou menm tou nèg lan poukisa ou santi bòbòt la gen pwoblèm ou pa eseye pale ansanm avèk konjwen w lan pou mwen pou di cheri tè bagay m vin pa retwouve m nan bòbòt la kòman sa ye fi an li menm la li gen posiblite pou di m wè paske gen moun ki nan relasyon li vin timid epi sa w tande a la men kisa kap kraze relasyon an. Nan ti midi tè vin fon sekrè. Ebyen medam an nou pwan swen bòbòt nou paske bòbòt lan se li menm ki ka fè tout sa w wè nèg lan fè pou ou an la paske si w wè nèg lan ba ou yon bèl kay ou wè nèg lan chwazi pou l ba w yon bèl machin ou wè nèg lan voye w vwayaje se pou bòbòt la y ap manyen ankò non se pou bòbòt la ebyen n ap pase nan bòbòt ki sèk lan gon pakèt nèg ki konn ap di wi oo madanm mwen pran pou bòbòt paske bòbòt la sèk. Zanmim, m vin di w m pran nèg sa yo pou nèg ki mawozo ki di bòbòt sèk se li ki bon bòbòt la. Ou son mawozo. M pa di w pa gade video a pou sa non men m ap ba ou verite an. Si ou se fanatik mwen, m pa ka di w sa ki reyèl lan pou dekouvri bòbòt ki nan mwen lan se pa bon li bon pase sa men sa k ladan l lan se konnen w pa konnen l. Gen fi ki oblije bay bòbòt lan borasòl sa li manje an grenay bòbòt ou. Ou pap rann kont lèl fin manje ley lè sa ou pral konprann gen an ni manje angrenay bòbòt la kòman manje angrenay bòbòt la paske gen fi ki yo chwazi mete bora sòl la nan dlo epi sa w tande a ou bali l aprè sa lè w wè bòbòt la soti nan dlo sa bòbòt la rete figil rete figil rete ke figi makak tèlman figil mare figi a rèd lè fi sa antre nan relasyon seksyèl ansanm avèk ou ou di woy gade kòman fanm nan gon bon bòbòt ebyen m vin di w zanmi m Bòbòt sa w di ki bon bòbòt la? Se bòbòt ki ka blese w la? Se bòbòt ki ka fè w pran maladi a? Se bòbòt fanm nan chwazi li pap raze pwèl li ladan l pou li mete pou li mete bòbòt la fre? Epi sa w tande a la, plim sa yo chwazi blese bòbòt, blese w nan tèt bro. Lè plim nan bleso nan tèt bò ou pa konnen si ou si fanm nan fè maladi ou pa paske anpil nan nou nou pa bezwen konnen depi nou tande fanm nou tande bòbòt nou sèlman annik ale se bwa nap voye se bwa nap voye enben plumen plumen ou plumen plumen ou poko janm rive nan bòbòt ki bon an e pa bliye kay chak moun gon kalite e gon defo. Nou pral rantre nan bòbòt ki bon an. Pou m byen di mesye yo, pou m fini ak bòbòt ki sèk lan, bòbòt ki sèk se pa yon bon bòbòt li ye. Se pa li k bon bòbòt la. E pa li k bon bòbòt la. Epi kounye a la nou pral rantre nan bòbòt ki natirèl la. Sa vle di bòbòt sa yo rele bòbòt tèt chat la, bòbòt ki gen bon nati an. Bòbòt lè bwa antre ladan l, li klamse bwa a, li kenbe bwa a. Epi ou wè bagay la k ap. Ou konprann? Sa vle di lè sa a nèg lan li menm lap di Ui baby, ui papi, ui Ou konprann? Sa vle di nèg lan menm konn ap bay de a zizou lap vòvòle Ui baby, ou se fanm dous mwen, ou se fanm prefere m, ou se fanm pou m fè viv Ou konprann? Sa vle di lè sa a li tonbe nan bòbòt ki natirèl lan, bòbòt ki natirèl lan. Se bòbòt, lè w wè bwa antre ladan li klanm se bwa men avan bwa antre li bay bwa posiblite paske fèm sa li gon likid li bay Tank manyen afè m gadon pwoblèm Johnny's poze w tande epi konnya la li man epa sa m di nou non guys oh oh konnya la fanm nan w ap wè li bay bwa posiblite pou l rantre paske bòbòt la li swente bòbòt ki sèk lan pa nan swente ansanm avè w e l fò redi anpil m konsidere l kòm yon vye bòbòt. Ebyen, lè w wè bòbòt ki natirèl nan li menm li bay posiblite yo gade yo wè ou plonje bagay sa antre ou plonje kò melanj sa antre epi sa w gade a la zanmi m pa kache di w ou gentan sou gita nan oh oh nan oh nan sa vle di la e fanm sa tou lè w wè l gen jan de bòbòt sa yo konn fanm ki gen bòbòt chat sa yo anpil nan yo pa renmen fè alsiyis Ebyen ou menm ki pa renmen fè ayistis ou konn kisa pou fè pou li zanmim nèg kap gade video sa lè w gon fanm nan menw ki pa vle fè ayistis ou konn sa pou fè pou li pou se lou pwent wouh lap fè wouy lap fè sa oh sa vle di santil touche li pa kab ap avèw ayistis chak fwa wap fè sèks avèl pou se lou pwent paske Anpil nan yo, paske yo pa jwenn pwent, sa k fè yo pa yo pa fè ISIS. Yo pa vle gouye, paske yo konn yo gon bèl bòbòt nan mouda yo, yo pa vle gouye, yo pa vle fè anyen. Ebyen w ap pèdi nèg lan tou. Ou pa ka gon nèg ou pa vle fè ISIS pou li, poutan w gon bèl bòbòt, bòbòt sa yo se bòbòt ki kare. M konnen gen anpil moun ki pral mande m Johnny's ki tip de bòbòt ou genyen. Oken pwoblèm ansanm avèk nou. Nou mèt poze kesyon paske chanèl la se chanèl pa nou li ye. Piga nou bliye abone, like, kòmante, pataje. Nou pral rantre nan lòt bòbòt la. Lòt bòbòt la kòman li ye? Fi an konn arive li pèdi angrenay li bòbòt sa li ronn pa gen polis kouche pa gen baryè pa gen anyen li rantre foup epi ou ka rale a fè w tounen rapid vit se sa m ka di ke on nèg ou ka di w pran nan yon bòbòt bò katredal. Poutèt ki sa? Paske si bòbòt la pa gen polis kouche. Ou ka di ou pran non bòbòt bò ka tande a wi. Paske bòbòt la pa gen polis kouche, bòbòt la pa gen anyen ki pou kenbe l, bòbòt la pa gen karaktè. Poutèt ki sa? Paske medam sa yo, yo gen anpil nan yo, yo pa menm, yo pa menm bay bòbòt la tan. Ebyen ou menm ki gen mari ou wè mari w te konn ap viv ansanm avè w trè byen. E sesi, lè enfeksyon sa a ki se enfeksyon klamidya li mete pou l manje karaktè bòbòt pou l manje flè vajinal ou e mezanmi mwen vin di w konsa, konn kisa m ap fè pou ou? M ap pran avèk 2 bwa epi m pral depoze w kay on doktè. Paske lè w kite bòbòt la pèdi fòs, li pèdi karaktè, li vin tounen on figi krapo. Mwen kòman vin tounen yon figi krapo. Paske anpil nan nou, nou pa pran swen bòbòt la, nou pa bay bòbòt lan tan, nou konnen se dan nou sèlman pou nou pran swen l, epi sa w tande a la, lè nou jwenn yon nèg, nèg la li menm, li oblije kite nou. Lè w wè nèg la pa ka ale a, se yon grenn bagay wi. Li jwenn lanmou, jwenn bòbòt la bon. Li pa ka ale. E gen nèg ki menm konn pa jwenn lanmou an a san pou san, li jwenn bòbòt lan, bòbòt lan tèlman se yon bòbòt. Pase bòbòt sa, lè w wè l antre bwa sa anndan bòbòt lan, bòbòt la se di, ou mèt rete la, ou mèt rete la, ou mèt rete la. Bòbòt la se sa l ap di, li mèt rete la paske bòbòt sa w ap gade a la, s on bòbòt, s on bòbòt ki ekstraòdinè, zanmi m, mwen menm k ap di w sa jodi a la, si tout fwa ou pa aplike l se ou menm ki ap wè l. Pa kite enfeksyon manje flè vajinal ou. Medam, nou pa ka ap bay tèt nou dwèt. Lè w ap bay, w ap mastube, ou pa ka fouye dwèt ou anndan w. Paske m te pale de 5 tip de bwa, de zozo, men jodi a la m vini avèk 5 tip de bòbòt. Paske gen anpil fi, menm lè w wè yo konnen bòbòt lan pa bon, bòbòt la ap grate yo, ou konn sa yo fè, yo chwazi al dèyè yon bwa pou grate bòbòt la pou yo. Men pou m di w sispann avèk bwa tande. Pandan ou malad sispann pran bwa. Ale kay doktè, pran remèd fèy pou jere bòbòt la. Lè ou fin ranje figi bòbòt la, ou fè ou makiye bòbòt lan epi ou gade wè bòbòt sa gon mekòp ladann, wap gade bòbòt sa kap souri, se lèl fin pran medikaman l souri zanmim. Si bòbòt la pa pran medikaman l pa ka souri. Gen anpil nan nou konn menm pran parfum pou nap bay bòbòt nou. Pou l ka gen sant. Bòbòt la gen yon sant ki pwòp ansanm avèk li menm. Ka gen yon bèl bòbòt e ou menm ki ka gate l. Si w gen yon bòbòt se ou menm ki gate l, sa k pase? Paske gen yon pakèt nèg, yo pa konn sa ki bon bòbòt ak sa k pa bon bòbòt, depi yo antre nan bòbòt lan, yo tou di w bòbòt sa son bon bòbòt ou bòbòt la. Sispann akize bòbòt tande. Sispann akize bòbòt bòbòt lan sil pa bon se pa ou menm kap konnen bòbòt lan li bon ou pa mèt bòbòt la t gentan konnen bòbòt la pa bon e sesi lè nap fè jan de bagay sa yo tou nou nou nou nou nou nou imilye fanm epi medam yo si tout fwa nou wè nèg yo se konsa yo ka fèl pran swen bòbòt ou ou menm ou menm kap gade video a lè ou rive lakay ou m pa konnen ki kote ou ye pandan wap gade video a al kanpe nan miwa gade bòbòt lan e sesi fon al lave menw Lave men w fon ti pase men w arebò lèv bòbòt lan pou w santi pou w wè ki sant bòbòt sa ba ou. Pa al ba l pafen. Pa al bay bòbòt la pafen paske bòbòt la gon sant ki pwòp ansanm avèk li menm. Si bòbòt la gon move sant, w ap dekouvri ke l gon move sant. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl lan, like, kòmante, pataje. Paske bòbòt ou se li menm ki referans ou. Apa de konesans se bòbòt ou. Ok? Ebyen se te Jones Boy ki te antre lakay ou avèk ti videyo sa. Mesye, ede madanm nou. Lè nou wè madanm nou pa byen, nou ale lopital ansanm avèk madanm nou. Piga nou inyore l. Piga nou chwazi e lòt fanm pou n al pran. M konnen nou gen mès sa wi. Yon bon gason p ap fè sa. Se te Jones Paula merci beaucoup pa bliye abone ansanm avèk chanèl lan like kòmante pataje nap vini avèk medikaman pou medam yo pou yo ranje bòbòt la paske nou pran bagay yo de etap pa etap nou di men kòman pou relasyon an rete soude poul pa kraze menm si ou pa gen lajan e lòt bagay tou nou vini avèk video pou nou fè w konnen men kòman men ki tip de zozo ki genyen men ki tip de bòbòt ki genyen kòman pou pran swen yo. Epi nap di video sa pa pou timoun tou merci beaucoup paske si timoun nan poko nan plumen li pa ka rantre nan video sa merci beaucoup bye bye a la prochaine yon lot video merci.